Bonjou, bonswa, sa wale vandele ki nap gade videyo a Jodi a nou veni pou nou prezante yon nouvo tutorial kote nou konnen ki ap vreman impotant pou ou ke wap remet e deja nap di ou mèsi pou konfyans ou met lan nou e mèsi pou abòne ou abòne ansanm avè nou nap mande tout sak poko abòne abòne se sèl mwayen ki ou kapab ankouraje nou poun kontinye avèk travay nap fè a nan videyo sa sa nou pral montre ou nou pral montre ou kòman ou kapab etire dwa dotè nan videyo sa gen dwa rive ou itilize yon mizik ki gen dwa dotè nan videyo epi nan moman pou al monetize videyo sa YouTube gen dwa vin ba w pwoblèm ansanm avè l. Koz YouTube kapab mande pou w siprime videyo sa nèt, ositou li gen dwa mande tou tout like, tout abòne, tout view ke w te fè avèk videyo sa apre. Ebyen pou nou fè sa, kisa n ap bezwen? N ap bezwen ouvri telefòn nou dabò, nou prale nan Chrome. Wap ale nan chrome. Lè nou rive sou chrome. Nou ap make. Www. En youtube pwen com. Nap kite l mache. Ok. Lè nou fin rive. Lap ba nou. Lap ba nou konsa. Lè nou fin rive nan vide. Lè nou fin rive konsa. Sa nou ap fe. Kote nou wè gen 3 ti pwen sa yo la. Nap peze yo. Epi tou, n ok. Kòm li te deja sou vèsyon òdinatè deja, li tou sou vèsyon òdinatè a. Si l pat sou li, nou t ap kwoche sa kote w ap make vèsyon pou òdinatè. Ebyen kounya la sa n ap bezwen. Nou ap bezwen, nou ap bezwen, nou prale kote nou wè ti wonn sa la. Kòm mwen menm m poko met foto pwofil sou chanèl mwen an. Kote wap ki gen ti a la. Ou menm si w met foto pwofil sou chanèl ou a, wap tou wè foto pwofil la moute. Sa nap bezwen? Nou ap peze l dabò. Ok, lap mache la. Apre sa nou prale nan YouTube Studio. Ok. An nou kite l mache. Ap mache. Si nou wèl pran ti tan koz entènèt mwen fèb ok lè nou fin ouvri YouTube studio lap ba nou li konsa nou prale nan ti ikon sa ikon video a nou ap peze l dabò ok lè nou fin peze l lap ba nou l konsa ok apre sa nou ap agrandi l pase m bezwen moutre nou sa mwen di nou nou ap gade reyèlman en Tout videyo yo m gen la yo gen dwa dotè sou yo paske gen kèk mizik mwen itilize ke li gen dwa dotè. Tout kote w ap make reklamasyon yo se ke li gen dwa dotè. Eksèp sa sèlman kote w ap make okenn nan ki pa gen dwa dotè. E pase nan L'Inconscient pati 5 la mwen itilize yon mizik, L'Inconscient pati 4 la mwen itilize yon mizik kote ki gen dwa dotè ladan. Pou nou fè sa, sa n ap bezwen. N ap peze kote ki make Reklamasyon an, si telefòn ou an franse. N ap peze l dabò. Ok. N ap desann li. Nou prale wè sa yo di. Nou prale nan Afficher les détails. L ap mache. Ok. Nou fon desann li pou nou wè sa li di nou an. Ok. La reyèlman. Ok, reyèlman la, yo gantan moutre nou klèman kote ki gen dwa dotè. Ou al tande, m fon play videyo. Pou nou fè sa, m pral montre w kijan nou kapab etire dwa dotè. Menni, sa e non mizik la. Titilè dè dwa dotè, sa se non mizik ke mwen itilize ki gen dwa dotè. Ebyen pou nou fè sa, nou prale nan seleksyone yn aksyon. La yo di w koupe le segman. Swa ou koupe pati mizik la. La yo ba w 3 opsyon. Swa premye a, swa ou koupe pati mizik la. Apre sa, en dezyèm lan, li di ou ranplase li tit mizikal. Swa, ou ranplase mizik la pa yon lòt mizik. Twazyèm lan, yo di ou koupe le son di titre. Sa vle di w ap etire mizik la nèt. Ebyen pou nou fè sa, m konseye ou pran twazyèm pati sa ki se koupe le son di titre. Ok, n ap peze l. Ok. L ap mache la. Ok. La yo di nou.

Si w pran premye a, l ap mache pi rapid. Men, pandan ke l ap mache pi rapid la, m kapab di w, li p ap tèlman nòmal pou ou. Paske ou kwen, li pral mande ke chak kote mizik la pral moute. Pase, nan videyo pa m lan, m met mizik m fò tande a, m mete l plizyè kote deja. M mete l plizyè, nan plizyè bout nan videyo. Ok, pou nou fè sa. Sa nou ap bezwen. Nou pap pran premye pati a. Nou pap pran premye pati a. An nou pran sa pito. Ne coupe que le son du titre. N ap etire l nèt nèt. Nou pa bezwen pral nan pli davans epi te wap wè chak kote li pou nou pral etire l. An nou pran dezyèm pati a n ap etire l nèt. Wè la li di w, Ne supprime que le titre, revendiquer et conserver les autres sons. Ok, yo di sèt opsyon pran jeneralman pli de tan epi ne pa fonksyone si lè difisil de swiv yon etid. Ok, yo di w sa ap pran plis tan, men, pandan ke l ap pran plis tan, l ap plis lan avantaj ou kote ke l ap, tout kote nan videyo a ki gen pati mizik sa, l ap siprime l nèt. Kote w ap tou retire dwa dotè a. Ebyen, n ap chwazi l. Apre sa, nou prale nan kontinye. Ok Ok la Nou prale nan koupe leson Ap siprime l la L ap mache Ou wè la L ap mache An nou kite l mache la La yo di tretman de la video L ap mache Talè nou pral baw prèv la kote ke ou pral wèl lap make oken li pap gen reklamasyon ankò lap just make oken m ka toujou fè yon dezyèm pran yon dezyèm video ki gen dwa dotè jis m ka retirel yon fason pou nou kapab konprann pli byen ok. Ok lap mache Ok an nou retounen m pral moutre w dabò sa ke mwen di w la nap retounen Ok. Ok dabò nou wale nan Kote ki gen ti foto an parèt la byen ke m poko met foto sou epi nou wale nan YouTube studio a ankò non e pa la nou wale nan YouTube studio ok lè nou rive nan YouTube studio a nou wale nan menm ikon Video a anko. Ok bref Nou pral montre w reyèlman ki dwa dote a soti nan videyo a Nou pral nan menm kote a nan ikon videyo a la. Nap pezel Nava eskizem si nou wè li yon ti jan pran tan koz entènèt mwen fèb ok Nava eskizem pou ti reta an. Ok, bref, reyèlman, euh, se nap swiv. Tout kote nou ap make okin yo, se ke dwa dote a soti sou yo. Ok Apre sa tout kote nou wè k make reklamasyon yo ke yo gen dwa dotè. Nou menm nenpòt videyo nou ta genyen ki gen dwa dotè nou gen dwa gen plizyè. Nou ka swiv demach yo ansi de swit n ap fini pa retire tout dwa dotè ke nou genyen sou chanèl nou ki ap vrèman enpòtan pou nou. Deja m di nou mèsi pou pasyans nou e konfyans ke nou plase nan travay ke n ap fè a. Pa bliye abone, like, pataje E sèl mwayen ke ou kapab ankouraje Nou avèk travay ke nap fè a Deja m di nou mèsi Nap retrouve pou yon pwochèn Tutoriel Mèsi.